Monchè lè misye fè apèl avèm anndan pwojè sa m wè pwojè a efektivman l sanble avèm epi lèm gade fon pwojè a m wè son pwojè ki pral rive sou popilasyon ki fè ri anpil e ki sanble avèm antanke pèsonaj e mwen menm map di tout fanatik Tonton Dezirab, tout fanatik Mazora spesyalman map envite nou a pati de mwad Janvye pou yal swiv feyton sa ki se Mon Compère.
Monchè fòm di w e Mon Compère se se se se son son. Bel istwa e pase lem fe pase e sak fe anpil moun ap mandem poukisa se mazora m chwazi e poum te poum te reyalize pwojè sa monchè m pèfome plizyè kote avek mazora map gade kapasite misye e sa misye ofri antanke yon aktè monchè franchman m pa gen lot moun kem te ka chwazi nan moman an se boston yon fet yo tap fe pandan m chita map gade misye. Map gade karaktè pèsonaj la e imou komsi devouyman misye gen mdi kyèt fòm fon feyton fòm ekri yon feyton epi poum parèt ak misye nan feyton sa epi nou jwe plizyè kote matinik gwadloup senmaten giyàn nou gon relasyon ki trè pwòch epi vrèman lèm fin reyalize feyton an epim fè apèl ak misye Epi misye di m, ah Dezirab ou konnen m pa gen tan, m gen 2 show m ap fè, m pa reyèlman gen tan, men ban m chans pou m gade istwa la. Epi misye pa t menm pran yon semèn pou misye te rele mwen, pou misye di m, ah monchè, franchman, sa a m pa ka deyò ladan l tonton. Epi se konsa, m desann Ayiti, nou chita. Nou diskite, nou chwazi aktè, aktris ke nou pa bezwen fè pèsonalite pase gen top twòp aktè avèk aktris ki jwe nan feyton an. Epi bon se konsa nou mete bon konpè sou pye. Monchè
anbyans sa chak kou map panse avèk anbyans sa se kòmsi m ta di w wap wè m rete m ri pou kont mwen e kòmsi se yon bagay map rimine. Anbyans la te tèlman bèl m panse ke l te pi bèl dèyè kamera ansanm avèk aktè yo tout lòt figiran yo epi tonton dezirab monchè m te konn ap gade tonton dezirab nan sou youtube nan televizyon monchè mwen menm eksperyans sa m pat atann avèl paske misye son nèg kòmsi m ta di w ki vrèman konnen sa lap fè a ok li just ba w direktiv la mwen menm tou se onè mwen pou m travay avèk misye eksperyans sa li te vrèman vrèman anrichisan pou mwen m te vrèman santi m nan danben m paske te gon kominyon ant tout aktè yo avèk reyalizatè, lè wap gade Tonton Dezirab jan lap entwodwi ba yo, monchè eksperyans lan li te anpil anpil mwen. E map di, kèlkeswa aktè a oubyen kèlkeswa domèn kiltirèl wap evolye a, si w pat fè eksperyans sa, ou pa fè eksperyans travay avèk Tonton Dezirab, monchè m pa di ke ou manke anpil bagay nan vi w non, men w gon bagay ou poko atenn nan vi w antank aktè. Eksperyans sa li te vrèman enòm pou mwen. Mon konpè, Poukisa m chwazi al fè l an Ayiti? Se paske m reyalize tout aktè, aktris ayisyen se petèt ki te an Ayiti. Menm videyo, majorite videyo ou wè y ap fè, nèg yo pa vann an Ayiti. Nèg yo pa vann Ayiti, se pliske Sendomeng, nèg la moute Nouyòk, Boston. La majorite atis k ap evolye an Ayiti, se ra, petèt nèg yo fè majorite kanaval yo an Ayiti, men prèske tout videyo se Sendomeng nèg yo al choute yo, y a choute yo lòt kote. Men mwen menm, antan kon pitit peyizan e m konnen enpòtans peyizan an so m jis desann an Ayiti epi m di Mazora nou pral choute l an pwovens Mazora di m poukisa an pwovens la poukisa n pa fè l nan kapital la m di non paske m gon lòt imaj m gon lòt bagay ke m bezwen vann e sèl kote pou m vann li se an pwovens epi vrèman paske kisa ki gen an pwovens la ou konnen gen moun ki kite an Ayiti ki gen plis ke 30, 40, 50 an deyò. Sa vle di lè w pote yon imaj tankou Dezirab ki pral bay kabrit dlo, ki pral nan jaden, k ap fè yon seri de bagay, ki ap fè chany, k ap fè, ki gen tankou m ta vle di w son yon nèg k ap pouse bourèt. Moun ki kite ann Ayiti lontan, se sa yo l bezwen wè. Monkonpè kòman m konsidere l, se kòmsi mwen menm Mwen se yon moun ki fin pwodui yon bagay, epi se mwen menm ki konsomatè a ankò. Kòmsi, menm, sa, kisa m vle di pa la, se kòmsi m fin fè bagay la epi se mwen menm k ap ap tann li ankò. Se youn nan eksperyans mwen fè, ke mwen menm m ap tann lè a rive, lè a rive mwen menm pou m konsome menm pwòp pwodui ke m fè deja. Sa vle di, m jis ap tann. Mon konpè, premye bagay ki bèl ladan l, se sa li montre ke kilti a, Pase gen anpil moun sitou dyaspora yo, nou tout gon pase. Sa vle di nou tout la te gon te gen desandan nou andeyò kote n sòti a, epi kòmsi nou vle wè kote n te sòti a. Se sa nou pral wè anndan feyton monkonpè a. Kòmsi m ta di w kote li trase peyizànri a. Kòmsi l w ap gade bannann, w ap gade abriko, w ap gade kote l al fè l la. Franchman, lè Tonton Dezirab fè apèl avè m, pou m te al choute l prensipalman nan andeyò yo pou mwen mwen m panse se te yon bagay ki ta pral gen aspè andeyò men non ditou pa kòmsi m ta di w li montre w kote w te sòti orijinalite w franchman e bay mwen konpè sa a chak kou m panse avè l m oblije ri so M panse ke pral gen anpil bagay. Pral gen anpil anpil bagay e m si e sèten m ap di moun yo pran pasyans e bagay yo ap rive sou nou e n ap kontan. E sa k, ki definisyon m te ka bay monkonpè, m kapab di son istwa ilimite. Se kòmsi m ta di w feyton kòmanse, ou wè tèl istwa, lè w panse pral gon kontinite epi son lòt bagay nou pote sou plato a pou ou. Sa vle di ou tou atant ou ap toujou konble, ou toujou ap di kèt kisa k pral vini la, kisa Mazo a pral pote, kote n pral wè Tonton Dezirab. Enben, nou menm nou menm k ap reyalize l la, nou kapab di konsa, e ide nou yo li ilimite. Paske djòb nou se e moun se piblik la ok, se piblik la n ap eseye satisfè, n ap eseye a e goumen pou n pou n rive a atant bezwen ou. So, m kapab di nou, just ret tann. Menm jan avè m, bagay yo pral just move. Bon!
Fò m di nou mon konpè, kèlkeswa moun nan l ka gade l. Pase pa bliye karaktè Tonton Dezirab la, karaktè Mazora a, se ri, se ri nou pote. Se ri nou pote, sa vle di kèlkeswa kouch sosyal la, timoun, granmoun, pwotestan, vodwizan, katolik, foutbolè, e kèlkeswa moun nan, elèv lekòl, Inivèsitè kèlkeswa moun nan ou gen plas ou ou ka gade e mon konpè pase l pa gen anyen ki desan ladann se jis ri n ap fè moun ri pase nou estime ke lemond si tèlman gen lemond si tèlman strese si tèlman gen pwoblèm atravè lemond moun yo bezwen bagay pou ki fè yo ri E mwen men mama zora nou pote ri pou ou se sa nou pote kelkeswa moun nan ou ka chita ak madanm ou pitit ou manmanw papaw de twa zanmi k vin lakay ou epi ou mete li sou feyton an ki rele mon konpè epi pou griyen danw e pou moun ki tap dim konsa kibò yap gen chans pou yo wè feyton an se premyèman lap sòti sou paj youtube mwen ki rele E tonton dezirab komedyen nimewo 1 wap abòne wap subscribe avèk paj la pou lè feyton an sòti pou ka pou ka gadel e m kwè ke mazora ap travay avèk kèk televizyon nan kapital la e pou li pou paske se pa tout moun ki gen mwayen vrèman e pou gen youtoub e mazora ap travay pou l wè nan ki kèk chanèl televizyon dan kapital la espesyalman epi e pou ki pa vil pwovens yo tou ki ta enterese Pran kontak ak Mazora pou n ka gen feyton sa a nan chèn televizyon lakay nou. Epi, sa ki enpòtan nan Mon Konpè a, se jan istwa la reyalize a. E, e franchman, nou bal on lòt Mazora, pase souvan nou wè Mazora devan e, devan gran, devan ekran, men nou pa janm gen chans wè Mazora k ap jwe nan on feyton oubyen jwe nan on fim. E m gen presyon tout sa w wè Bondye fè l fè l pou on rezon, sanble se mwen e misye tap tann oubyen Bondye tap tann pou ki ekspoze talan mesye sa genyen e gen anpil moun ki pral dekouvri yon lòt Mazora e se pa Mazora sèlman ki nan demokrasi oubyen ki nan lòt tan dòt lòt de emisyon ke misye fè men yo pral jwenn yon lòt Mazora yon lòt pèsonaj e misye pou mwen menm misye son full package misye son full package pa gen anyen vrèman antanke yon aktè ou ta di Mazora poul fè sa poul di w non li pap fèl. E se sa k fè m te twò kontan e pou m travay avèk misye. Epi m ap pwofite salye, remèsye tout aktè, aktris ki te met avè nou pou nou reyalize pwojè sa a. E franchman, mwen menm antanke moun ki reyalize pwojè sa a, m pa ka ret tann vrèman kilè pou Mon Compère epizòd 1 an sòti pou m chita avèk zanmi m, fanmi m pou m gade li. Pase non sèlman w ap ri men l gen anpil leson e ki pase atravè feyton sa e kòm mwen di w pandan wap gade m la e tou fè jès la ale sou YouTube pase gen 129 fo chanèl tonton dezirab men orijinal chanèl la se tonton dezirab komedyen nimewo 1 wap abòne wap subscribe e kèlkeswa peyi ou ye a wap kab gade mon konpè tonton dezirab mazora mazora tonton dezirab.
Non men mezanmi deja pèsonaj 2 gwo pèsonaj anblematik mon konpè a tonton dezirab avèk mazora ou gentan wè son bagay ke tout timoun spesyalman la famiy kapab gade mon konpè paske mon konpè kisal tradwi m ka di tout moun ka gadel tout kouch sosyal ka gadel kit ou manbo politisyen ougan Paske kisa? Le rire se yon bagay ki inivèsèl. Sa vle di se yon bagay kòmsi m ta di w lè w ap gade feyton Mon Compère, tout moun ka gade l, tout moun ap jwenn sa yo bezwen an. Tout timoun kapab chita gade l e se si deja 2 pèsonaj yo gentan montre egzakteman ke depi w parèt, sijè k ap trete yo se 2 sijè kòmsi ta di w nenpòt timoun ka tande l, nenpòt timoun ka gade l. Dayè eksperyans nou, nou konn kisa pou n pote. Ok so m kapab di w feyton monkonpè tout timoun tout granmoun tout kouch sosyal vodouyizan kapab gade l alèz san pwoblèm. Feyton monkonpè m panse ke n ap gen w kote lansman l ap fèt sou paj tonton dezirab Komedyen nimewo 1. E san nou pa san nou pa inyore ke gen prèske 129 paj ki fèt sou non sitwayen sa ki se Tonton Dezirab, men paj ofisyèl kote nou pral jwenn feyton Tonton Dezirab sa, l ap fèt sou Tonton Dezirab, an kreyòl, Komedyen nimewo 1. Nou deja an poupale avèk de twa medya sè 2 twa medyasè e an Ayiti kou nan Miami oubyen kèlkeswa lòt kote yo e nou tou envite yo rantre an kontak avè nou si yo ta renmen genyen feyton sa paske nou jije ke atant feyton mon konpè sa tèlman gen moun kap tann li nou konnen gen gen de moun ki pa gen twòp mwayen pou yo posede yon telefòn android entènèt pou yo al gadel sou youtube men m panse ke nap travay du bec et des ongles poun jwenn mwayen poun kapab fè moun yo vizyalize Feyton sa gwo feyton mon konpè sa sou televizyon e atavè tout lòt rezo sosyo kap disponib pou feyton sa kapab pase pou tout moun kapab vizyonel e wèl e griyen dan yo jan yo dwe griyen dan yo. Bon poukisa m chwazi relel mon konpè se paske m estime ke relasyon m avèk Mazora se tankou 2 mon konpè epi map eseye pote yon bagay tou ki pa gen nan sosyete a nap eseye pote yon bagay ki pa sanble ak lòt yo E se sak fè m rele l mon konpè epi anndan feuilleton an tou ou bal ou bal wè kisa ki koz mwen rele l mon konpè a pase si w pa wè l vrèman ou pap konn pou ki rezon nou rele l pou mon konpè a. Men monchè fò m di w sou plato a vrèman te gen yon anbyans te gen yon bèl anbyans e Mazora ap met blag atè ba dayè depi w konn Mazora depi Mazora ri tout moun tonbe ri mwen menm tou de kote pa m men fò m siy ale w gen 2 ak

Vin jwenn yon lòt aktè tou ki rele Sans limite ke m panse anpil moun ka sonje non sa ak te jwe nan Bri Sapat ki te kouri dèyè Bri Sapat mesye sa a te prezan tou e fò m di w se te yon bèl eksperyans yon bèl eksperyans e kote pa t gen pa t gen pa t gen fache pa t gen joure e tout moun ap ede moun petèt m ap remèsye Mazora tou ki ede m anpil nan pwojè a. E dèfwa, e ou konnen dèfwa lè w ekri yon bagay oubyen lè w, lè w sou plato a se yon lòt bagay, misye di m tonton ann eseye fè l konsa, sa w panse? Epi otomatikman sa misye di m nan, epi m pa menm panse pase e ide a se fè pwojè a yon reyisit. Pase misye pa ka kont pwojè a e o e mwen menm pou eksperyans pa m, si yon moun di m fè yon bagay m wè l p ap bon m p ap menm pèdi tan m fè l. Men lè misye di m fon bagay se tipikman se petèt sa m pat gentan mete pou m mete plis piman a plis pwav nan pwojè a pou pot kontantman nan kè chak grenn ayisyen e m remèsye tout moun endistenkteman kameramann, reyalizatè, nèg ki tap fè son, ki tap fè limyè ou konprann, FX pwodiksyon ki te ede nou reyalize pwojè sa nou remèsye tout moun e premyè kote nou te kòmanse choute Se te kabarè. Nou remèsye tout moun kabarè ki te met men avè nou pou ki te reyalize pwojè sa. Men yon lòt fwa m ap di nou, sa a se, tankou m ta vle di w se, se twòkèt la. Se twòkèt la paske nou gen anpil bagay pou nou reyalize e sitou Mazora sèjousi misye gen yon angouman pou l travay e nou pral wè plizyè lòt pwojè ke m pral parèt avèk misye k rele Mazora a. Pase misye ka travay m pa konn mwen menm te panse se sèl mwen ki gen enèji nan biznis la menm jan yon lòt misye ki gen plis enèji pase mwen nou konn nou konn leve n kòmanse travay depi 6 zè di maten lè 6 zè di swa m bay febli a e kòmsi mazora li menm se fèk li fèk kòmanse kòm misye gwo bagay li di w Lè nap travay konsa, menm lè nou gen dizèdtan nap travay, Mazora di ou poko, nou poko fon ka non nan sa nou gen poun fè. Lè misye di bagay sa, gade tout moun se tonbe ri, men pandan wap ri a tou di kyèt mesye m pa pral lakay mwen, epi lè sa nèg la di m poko fon ka, nan sans sa kameramann yo te yon ti pe pè misye, pase lè misye ap pale kòmsi ou ka fè 2 jou la misye pa gen pwoblèm ditou. E mon konpè e m swete ke pou tout moun kap tann feyton sa m garanti w nou pap desi w wap kontan e wap pran plezi w avèk fanmiy w wap gade l ou regade li men sa ki pi enpòtan nou bezwen lè wap gade feyton mon konpè wap jwenn yon seri de reklam ki nan mitan yo nou mande w pou kite reklam nan jwe pou nou pase reklam yo pa plis ke 15 segond 20 segond 30 segond kite l jwe pa skip li. Jus kitel jwe apresa lap retounen a nòmal li wap gade feyton an epi gon dezyèm remak lèw fin gadel kite kòmantè pou nou pase mwa mazora nou la pou nou li tout kòmantè yo kisaw te renmen kisaw pat renmen e se sa ki pral fè nou amelyore travay ke nap fè a travay nap fè pou ou a pou nou bal plis swen epi poun konn saw renmen ak saw pa renmen si w jus fin gade li ou ri epi w pa kite ankenn kòmantè sa vle di Petèt mwa Mazora gen dwa rive nan moman nou di kèt sanble kout kout plim sa pa bon. Men si w kite kòmantè, n ap li kòmantè yo epi n ap wè ki sa w di atravè kòmantè yo epi nou menm n ap korije ofiramize n ap korije paske pa gen moun ki konnen vre. Nou tout se lekòl nou ye, se aprann n ap aprann e se sa k fè e misye k rele Mazora anpil respè pou li e m pwomèt nou Ayisyen E map pote anpil bagay pou nou map pote anpil bagay pou nou sèl bagay al abòne avèk chanèl tonton dezirab la ki rele tonton dezirab komedyen nimewo 1 se li ki orijinal la souple se li ki orijinal la pa al abòne nan lòt chanèl e lè w rive sou chanèl sa wap wè foto nan ranyon foto bri sapat foto tonton dezirab epi fon nan se vè si se an frans oubyen kote k pale fransè wap abòne si se kot peyi k pale anglè wap subscribe please fè sa pou nou. Menm jan w tande Ayiti pou Ayisyen an, enben feyton mon konpè se pou Ayisyen menm li ye. Feyton sa a, trè byento l ap rive sou nou sou paj YouTube nou. M ap mande nou silvouplè, bat pou nou pa pèdi youn nan feyton mon konpè yo. Depi sou premye a mwen envite nou ale sou paj Tonton Dezirab la, se Tonton Dezirab komedyen nimewo 1. Lè w fini, lè w kòmanse gad feyton sa a. silvouplè gen de ti piblisite kap pase ladann se 15 10 segond yo ye kite piblisite yo pase gade yo apresa pou kapab jwi feyton jan pou jwil la silvouplè pa voye piblisite ale pran sonw pou gadel apresa wap kapab Mwen met pale. An wi.
Mwen mi se koupe. Ok. Ou pa kontinye. Ou e. Ou wan? Ou pa koupe sa non.
Ou wan mwen kontinye. Ou e.
Mwen met pale.
Ou e konpran?
A e di kite ti piblisite a pase apre sa pou jwi feyton jan ou dwe jwi l la. Ok? Se son bèl eksperyans e mwen mwen di moun yo al gade feyton sa. Paske son bèl bagay li ye. De A a Z ou ap satisfè, gade yo youn pa youn e w ap trè trè satisfè. M fini. Mon konpè? M fini. Mon konpè? Wi. Mwen filme wi msye. Wi. Fòk m gade kamera m nan tou wi mwen menm.
Mon konpè? Wi. Sa k pase? Ou konnen. Mwen ap envite moun al gade feyton an. Ou konnen.
Pase ki di mon konpè di frè wi. Nou se frè. Definitivman, definitivman. Wi.
E m estime sa w di, sa w di a li enpòtan. E jan Mazora sot mansyone a, Mon Compère son feyton ayisyen. Nou pa fè l pou lòt nasyon. Se si ke Afriken pral gade l anpil, paske nou trè popilè an Afrik. Men, son feyton nou fè tipikman pou pou ayisyen. Pou ayisyen, ou konprann?
Dayè wap wè leson kap pase yo, se kòmsi se nanm ou, se ou menm menm pase ou, ou konprann? Sa w te konn ap viv lontan. andeyò lakay ou, epi se li menm k ap retrase la ankò. Se kòmsi m ta di w w ap reviv tan lontan, w ap reviv dantan. Vwala, se egzakteman sa. Non, pase feyton an ki sa l pote? Ki sa ki enteresan anndan Mon Konpè? Sa vle di nou nou raple moun yo lè Ayiti te Ayiti. Egzakteman. Lè Ayiti te bon, pa t gen vòlè, pa t gen kidnaping, timoun te soti a nenpòt lè, epi timoun te respekte granmoun tou a sèt epòk. Egzakteman, wi. E se sa ki enteresan nan feyton an, Sèke sou tout wout la w ap wè moun k ap salye Mazora, Bonswa tonton! Lè yo jwenn tonton Dezirab, Bonswa tonton Dezirab! Sa vle di, s on feyton nou pote pou ou ki pral raple w dan lèzane senkant, swasant, swasanndis, katreven, lè e peyi a te peyi. E, nou prèske di tou, e ka yon sansibilizasyon tou pou peyi a rejwenn sa l te genyen lontan epi kounye a la Pou nou ap vin reviv menm moman an. Vwala, vwala. E, e, e lontan, e nou tap gade amour ke youn te gen pou lòt, e se sak fèt anndan feyton an. Wap wè vwazen ap manje l fasil ak vwazin nan. Wi. E pat gen pwoblèm maladi, pat gen pwoblèm moun, tankou si nèg sa ap bwè nan vè sa, nan boutèy sa, Wi. li pat pè pou l bay nèg la bwè nan lòt boutèy la. Wi. Yo tout te pataje menm boutèy. Paske sa, poum fè swit avèk sa w di a, lè w wè vwazin nan ap manje yon lam li bouyi yon lam lakay li epi yon konpè m pa konnen Divil oubyen Tonton Dezirab annik vini li ba l yon tranch ladan l men vwazen l vini k pran yon tranch nan lam nan li gen nenpòt 10 pye lam lakay li se pa enkapab li enkapab se te amou se te amou lan ou konprann wi bon l pase pran yon tranch lam kay makomè men li menm li posede dè mye bon gen de lè li konn pote yon nan mache y ap pouri lakay li men se pou m montre w se viv ansanm sa ok se sa feyton mon konpè tradui ok. L ap mande nou pou nou viv an pafèt kominyon, kòmsi m ta di w, pou n sansibilize nou pou n viv ansanm. Se tèt a tèt. E ou konn sa k enpòtan nan, e fò m bay moun yon ti goute, ou konn sa k bèl nan feyton an mezanmi monkonpè, sè ke Mazora s on nèg nan kòmansman feyton an yo te kidnape, ki pral tonbe nan yon zòn ki pa konn moun nan zòn nan menm. Se sa, sa s on ti pati m ban nou, pase m p ap ba nou plis non. Mazora kote w wè l ap viv? Nan bouk la, pase pa bliye tout vi Mazora se Pòtoprens. Sa vle di pou n moutre Mazora ki vin tonbe andeyò fò gon rezon pou piblik la wè pase Dezirab gon pèsonaj andeyò moun pa etone lè yo wè Dezirab andeyò men Mazora li menm fò m te moutre yon rezon sa k fè Mazora li menm nan bouk la ebyen Mazora son nèg yo te kidnape nan kòmansman feyton an e byen antandi nimewo 1 an epizòd 1 an yo pral lage misye nan yon bouk misye pa konn si l anwo si l anba e se enpòtans feyton an sa sè ke misye Chèf seksyon pral debake sou misye paske misye se yon vizaj koni, koni pa gen moun ki konnen l, chèf seksyon debake sou misye, yo mande misye kiyès ou ye, nou ba w tan pou kite zòn nan. Mezanmi se yon bèl istwa, èske w sonje moman sa yo Madura? E la a tou,
sa w ap retrase la, ou di, m pa konn si w pran san w nan sa w di a, ou di chèf seksyon wè ke mwen nan bouk la, li wè kòmsi m gen yon vizaj enkoni epi kounya l ande. Men jodi a la nou pa gen sa non. Nenpòt nèg annik rete l debake nou andeyò. Nan zòn yan. Nan zòn kounye a.
Men lontan depi w vin nan zòn nan gade. Depi moun nan zòn nan pa konnen w. Depi yo pa konnen w e se sa k fèt nan kòmansman feyton an. Kareman wi. Chèf seksyon an debake yo vin mande Mazo a kiyès ou ye. Wi. Pase pa gen moun ki konnen w nan bouk la. Egzakteman. Sa vle di depi gen yon move je nan zòn nan yo gentan di men kiyès. Sa vle di, nan zòn nou genyen isit yo an Ayiti, lè yon moun sot fè yon zak yon kote, l te debake nan yon zòn, si tout popilasyon te mete ansanm pou yo di konsa, yo yo anonse lapolis, kòm kounye a m pa kwè, toujou gen chèf chèf seksyon? Chèf seksyon, gen.
Bon, genyen wi men, yo pa aktif jan yo pa aktif, te gen choukèt lawouze, te gen chèf seksyon, e te gen tout te gen tout nèg sa yo men kounye a la, kazèk, kazèk avèk, wi, men kounye a la pou le moman ba yo, ba yo pran lòt dimansyon. Ou genlè vle di yon lòt chèf, ki chèf ki gen kounye a? Hein? Ki chèf ki gen kounye a? Bon, tout peyi a se chèf li. Ayiti chaje ak chèf. Enben antouka, nou konn ki chèf ki gen kounye a, e pa mwen k ap di nou li.
Yon lòt fwa ankò mezanmi, se te Tonton Dezirab avèk Mazora ki te vin pèdi tan nou pou nou pale nou de yon feyton ki si tèlman enpòtan. Men se se si ke petèt premye epizòd la ou gen dwa poko konprann li. Wi, wi. Dezyèm epizòd la ou gen dwa poko konprann li. Men lè ou kòmanse antre nan twazyèm, katriyèm, senkyèm epizòd, ou kòmanse ap antre nan fon istwa a m garanti ou ou pral si tèlman renmen feuilleton sa pase pa bliye premye epizòd la se entwodiksyon nap fè se entwodi nap entwodi chak atis kote sa sòti kote sa sòti kijan mazora pral fè jwenn madanm ni kijan m pral fè jwenn madanm mwen se de pyon kap poze that's it epi zonbi pral goute sèl nou pap mande retou ayayayy monchè fòm di fòm di w mazo son.
Son bèl eksperyans banm bon ti jin retire.
Fòm di nou son bèl eksperyans e gen anpil nè e gen anpil moun ki regrèt enfiniman yo pat fè pati yo pat patisipe e nan monkonpè men se pat fòt nou e fòm di nou son kòmansman alèz son kòmansman se premye sezon an nou pral gen sezon 2 sezon 3 e nou gen Scarly. e ki pral choute yon sezon avè nou tou. Epi nou gen Patrick. Patrick, wè. Patrick.
Lè nou gen Patrick, wè mwen.
Nou gen Patrick.
Filme Patrick pou mwen. Ou mèt ri, menm si do w jòn. Ok, men ou konn sa m remake, bon m pa konn si m chwazi bon moman pou m fè l, Tonton Dezirab. Men ou konnen ou oze anpil. 2 aktè ki pa vrèman gen eksperyans, 2 moun yo pa t janm konn wè, epi se nan yon gwo feyton konsa yo pral dekouvri, e se 2 talan, m si ke si w pa pran san w, gen 2 reyalizatè ki pral pran w nan men yo, ou konprann, ki pral mande w. E se sa ki enpòtan, Ayiti si tèlman gen talan, e w konn sa k fè m mal Mazora? Se paske gen yon seri de aktè, aktris, komedyen, komedyèn an Ayiti, yo pa bay jèn yo chans yo. Ditou. E se sa w te vin di m, ou di m Dezirab, Nou pap pran aktè aktris ki sot lòt bò non, nap pran anndan peyi a. Se toujou lè menm vizaj. E se sa m te renmen avè w. E mezanmi fò m di nou Ayiti chaje talan kap gaspiye, moun ki fè penti, moun ki chante, moun ki rap, komedyen, aktris, aktè, nou chaje talan. Men, m gen enpresyon moun ki devan yo, yo pa bay sa k dèyè yo chans. Alèz. E se youn nan rezon ki fè ou konn wè on seri de fim ki soti resamman la, de ou twa zan, ou wè fim nan gon pleyad vedèt, epi kounye a la, ou wè li pa fè sal konb oubyen moun pa enterese avè l. Se pa atis yo k pa bon non, se paske moun yo wè moun sa yo twòp. Kòmsi moun nan gade, lè l ap gade postè a, l wè menm moun li konn yo a, l di bon li wè moun sa yo deja, li pa enterese. Fò nou bay jèn moun yo, jèn talan yo, fò nou ba yo chans yo. E se pase si nou pa bayo chans yo e yap vin fini kòmsi egri e se pa san rezon wi gon seri de aktè gon seri de komedyen lè yap pale ou santi yo egri anndan yo se paske yo estime ke yo pa bayo chans yo e pandan ke yo konnen yo bon anndan yo e dèfwa yo gon moun yo byen avè yo yo di a monchè m konnen wap fè tèl bagay la banm yon chans an poum parèt moun nan fin dil wi epi se gadel gadel wè bagay la sòti mwen menm tonton dezirab mazora Staff nan nou la poun bay tout moun ki gen talan chans yo e se kòm mwen di w apre mazora avèm avèk Geraldine avèk San limit nou te deja konnen men nou pral yon pleyad aktè aktris ke nou pat janm konnen epi ki bon ki bon. E pèmèt mwen di w mèsi sou plato a tonton Dezi. Jeneralman moun yo toujou wè mazora kòm prezantatè komedyen. Prezantatè, komedyen nan emisyon mwen fè nan 2 stasyon. Men yo pa janm wè talan aktè a nan yon fim oubyen nan yon feyton. Monchè, pèmèt mwen ba w lamen, m ap di w mèsi lefètke lòt pati sa ou pral fè piblik mwen an dekouvri a. Se yon lòt Mazora nou pral wè anndan feyton sa ki se Mon Konpè. Mèsi anpil zanmi m. Talya m sot di konsa, ou oze anpil avèk yon seri de aktè. M kapab di ou oze avè m tou. Ou pa oze avèm kòm yon moun ki fèk vini nan domèn nan men ou oze avèm de pati sinema a. Ok. Paske m se yon moun gen de twa fim, gen de twa fim ke m fè eksperyans se de ou twa minit, m prèske di se yon wòl figiran m jwe. Ya, figiran, ok. Epi kounye a la ou menm ou chwazi yon feyton ki pral gen prèske 25 epizòd m kwè nan premye sezon an, li ka 20, li ka 30 nan lòt epizòd yo epi ou chwazi m, ou fè m konfyans pou w mete m dèyè kamera e m panse ke se yon pakèt afè. Map mande piblik pam nan, byen ke m pa ka tande vwa nou lè nap di Mèsi Dezirab la, men atravè kòmantè nou pral gen anba epizòd yo, anba videyo sa, map mande nou pou n di Dezirab yon gwo mèsi le fèt ke l fè chwa de Mazwa ki fè ke oze pran m e m panse ke m pral mete 10 mwen menm, m pral miltipliye tèt mwen pou m satifè piblik la espesyalman Tonton Dezirab. Fò m di w mèsi tou paske ou te asepte Ou te asepte lè m te rele w pou m te pale w de pwojè a. Fò m di w mèsi tou. E se sa k fè w gran nan lavi, lè w rekonèt valè yon moun. E dayè ou se yon mesye ki travay anpil. E fò m di w, pou mwen menm, pou sa w reprezante nan Ayiti oubyen nan tout kote dan lemonn kote Ayiti ap viv, pa gen yon kote pou Mazora rive pou moun pa fè foli. Ay di si mwen menm son Tyler Perry, si map fon chwa antan ke Tyler Perry, m pral pran best la. M pran moun ki pi bon pou le moman an. Ou konprann? Te gen dwa gen moun ki te bon men tout se bagay ki pase, men nou menm nap pale de fiti. M pran pou le moman se Mazora is the man. E m pral di yon bagay, se pa egri megri non, men map di se pa toya map voye tou. Wi wi nou pa gen rezon sa, nou pa gen rezon sa. Mwen gen de moun dezirab kap pwodwi ki gen tan ki pwodwi plis pase w tout tan kap fè sinema e map ba yo la men chak jou map pale avè yo chak jou yo konn ki kapasite kem gen yo pat janm fè chwa de mwen ou menm w annik rantre an ayiti epi w di bon dayè m pa di se pou w pran m nan feyton feyton monte atravè atravè wi ou konprann atravè pèsonaj mwen an pou kisa dayè depi sou non an egzakteman depi sou non an se ou k parèt ou di m konsa m asou atè gen de twa bagay m enpwovize men m kab di sou san bagay kem fè. Nan feyton sa 90 pousan soti anndan kran mesye sa ki rele tonton dezirab la mwen menm petèt mwen menm m ajoute yon ti bagay men mwen mwen gen lign direktiv la se de tonton dezirab li ye mèsi ankò zanmim. Monchè mwen di w mèsi tou epi nap kontinye travay pase djòb pa nou misyon pa nou Se pa politisyen. Misyon pa nou se ri nou vin fè ri. Misyon pa nou se kontantman nou pote, se lajwa nou pote. Chak moun gen wòl yo nan sosyete a. Nou menm wòl pa nou se sa. Se kontantman. Depi moun nan wè Mazora se ri. Depi moun nan wè Tonton Dezirab se ri. E m kwè ke n ap kontinye travay pou nou pote plis pou moun yo. Sa son goute l ye. E m pwomèt nou, e n ap pote mwa Mazora nou bal travay davantaj pou nou pote plis kontantman, plis griyen dan anndan kay la. E pase lè gen ri, ki sa l vin koz? Ri kenbe w jèn. Ri, li evite tansyon w, li evite sik, li evite ke w te gen dwa fè nenpòt depresyon. E se pa san rezon lè w wè moun nan malad, Lè l al kay doktè, doktè a di konsa, men fò w ri, sanble w strese, w ap panse twòp, ou gen twòp bagay nan brenn nan. Pase pa bliye, brenn yon moun se tankou s on konpitè. Otomatikman w ka fè yon strok, lè w konsantre twòp, lè w strese twòp. Se sa k fè doktè a toujou di w chache yon kote pou w rilaks ou. Tankou pi gwo terapi pou Ayisyen se jwe domino. S on terapi l ye, pase pandan w ap jwe l w ap ri. Men nou menm se sa k fè nou kòmon pa ede monkonpè a, pou n pote distraksyon anndan kay la, lè w chita w fon 30 minit w ap gad Mazora ak Dezirab, mwen garanti w e sik la ap desann, tansyon an ap desann, strès ou te genyen an l ap diminye, epi tou nou kenbe moun tou anndan kay la, petèt nèg la te gen dwa gen yon zam nan men l pou l al tire yon moun nan lari, men 30 minit sa nou kenbe l la, moun nan li gentan al lakay li, lè vòlè a sòti moun nan gentan ale, men se paske moun nan t ap gad, vòlè a t ap gad terapi. Pase nèg wè k pi bandi a l renmen mazora l renmen m wi nèg ki pi chimè a l pa gen pwoblèm avè nou pase leswa lè l fin fon modèl kòb se fò l al ri ou konprann pase li pa ka al nan yon klèb kounya se se nou menm ki distrè l li di bon m al gad 2 nèg sa yo 2 nèg sa yo 2 fòkè yo e nèg la renmen nou tou pase li menm pou l al pou l kidnape yon moun pou l pran yon kòb s on bann strès. Lè l fin pran kòb sa a, fò l al dekonsantre l, fò l rilaks, li fò l bay blag. Li di, bon m al gad 2 mòdè fòkè sa yo. Yo di m epizòd 2 a sòti wi, bon konpè, bon m al gade l. Fò nèg la distrè l tou. Sa vle di mezanmi, nou ranpli yon wòl nan sosyete a ki enpòtan. M pa vle se lè Mazora pa la, lè m pa la pou n ap di moun sa yo te itil. E tandot komedyen e ki ap jwe yon wòl enpòtan nan sosyete a, tout pote lajwa nan kè chak grenn Ayisyen lè nou wè yo, onore yo, apresye yo, montre ke nou renmen yo, menm lè yo pa gen kòb, yo pa gen gwo lajan, men, lè nou montre yo n apresye yo, sa ba yo plis fòs, plis kouraj pou yo kontinye travay. Egzakteman. So, e, mèsi ankò, e m ap di tout fanatik yo.

Mon konpè se yo ki tap reyalize l. Fwa nou diw mesye sa a sot reyalize yon gwo gwo gwo bout tonton videyo e se videyo Blondine fè avèk Mony Dia e nan nan pas de 2 jou ki fè 1 milyon view epi fòn diw mesye sa a tou gon mizik kap bat moun nan lari a fòk fòk fòk fòk se mesye sa a k choutel tou mesye prezante tèt nou prezante tèt nou mesye.

Yon lòt kalite travay paske gen new gear, lòt ekipman, lòt bagay, epi gran gran gran komedyen sa yo chita la son fyète pou mwen pou m menm bò kote yo so that's amazing guys. Escalier ann di pa egzanp si ann di pa egzanp new look, djakout, t-vice, gabèl, kay, vibe youn nan nèg yo ta bezwen w ki mwayen pou yo kontakte w èske w pa gon nimewo k disponib menm? Facebook, Twitter, Instagram, but 31 15 46 38 Nimewo Ayiti, 509 devan l, 31 15 46 38, m la, whatsapp. Eske n kapab di pou Skwadizay, l'aventure ne fait que commencer? Just gangsta. Men eske, eske Skady ka vwayaje? Se kay blan an m ye la. Non, gen moun ki ka panse se yon woulib malèt.
Sa vle di kèlkeswa kot peyi a, an n di si Don Julio ta bezwen w an Frans, w ap ka travay se? Plop plop. Poko Avèk ni je lavi. taxi lap fè an France Dan Junior. Dan Junior? Bon ann kite sa. Sa Bon e nou gen Patrick, misye son jèn kamera, misye misye misye trè fouge e fòm di w dènye videyo Blondzine nan ki sòti avèk Mony G a, sa son rekò e videyo sa bat nan mwens ke 2 jou li fè 1 milyon vyou. E Patrick, introduce yourself. Bon nou konnen slogan deja se direktè Paw la Patrick Zoubi men Vrè nom m se Patrick Pavillon e map di Tonton Lizzy a mèsi paske li pranm li metem antouraje pou m kontinye pwodwi. Mazora gen mawozo wi. Mawozo son nèg kap bay san pran. Mazora son bèl gason. Li sot di mawo m nan fek anyway. Non e paske pa wè w kache zaj te achte l pou ou.
Bon bon gen anpil bagay kap vini gen anpil pwojè kap vini tonton an gen prèske menm 4 episode feyton lap travay sou li la se li gen anpil pwodwi. Subscribe sou chanel li an paske se la nou pral jwenn tout bagay yo tou epi map di nou kontinye kontinye swiv nou nou gen anpil chanjman nou pral mete nan HMI la nan endustri an gen anpil bagay ki pral fèt anpil pwojè so Instagram mwen se Patrick Zoubi pa Patrick zonbi non mezanmi Zoubi zoubi Z U B I.

Pou nou te vin entwodui w mon konpè, apati de mwa janvye ou pral jwenn premye epizòd la sou Tonton Dezirab komedyen nimewo 1, abòne, subscribe epi kite kòmantè, toujou kite yon ti kòmantè epi like, ou konprann, like, like paj la, abòne paj la, se te Mazora, Scrily, Patrick, Zoubi, Tonton Dezirab, Mazora nèg ki gen plis dan nan lemond la, yes ay. Epi, kamera, koupe!